Bnswa chak grenn fanatik platfòm sila jodi an se mèkredi 29 oktòb 2025 donk nou prezan sou kanal irigasyon masaklan kote nou pral fè viv tout dènyè rès travay ki genyen sou gabyon an e avèk nou nou genyen pdg HDTV Haïti an nap dil bonjou. Bonjou Ayiti, bonjou lemond, bonjou tout fanatik. Fanatik e platfòm sila yo. Alò, jodi a se toujou yon gran plezi pou ke nou kapab prezan ak ou e toujou nan kanal nou la. Ti gason Rivyè Masak, ebyen pou ke nou kapab kontinye fè ou viv e kòman tout aktivite yo ye ebyen pou moman sila. Donk, deja nou di tout moun byenvini.
Alor medam mesye nou menm ki apen rive sou platfom sila pa bliye abone pataje like kite yon komante pou fè pati gran fanmi youn nan platfom sila alor nou pral rive pale ansanm avek youn nan chef de pos yo donk apoko de travay ki genyen sou kanal rivye masak chef de pos bonjou bonjou bonswa eti bonswa le mond.

Tout se gen yon motos kap sipòte nou pa mande yon pèl eskavatris pou nou kapab fouye bout sa pou n konn pou grabyon an pou grabyon an kapab kontinye paske menm si mande kap mete tè kap mete tè pa ka rezoud pwoblèm nan tè a li ka la pou yon ti moman Men vòlè yon bagay dirab se grabyon li. Mwen konn se grabyon, m ta ka di w ki ka ki pou fèt. Men n ap mande kèlkeswa moun nan, tout moun ki renmen travay la ki ka fèt la. Pase kanal la imajine w nou te kòmanse envesti ladan l. Pou kòb dyaspora envesti la a. Poukisa, poukisa se nan se nan espas sa a menm nan tèt kanal sa a m ta ka di w e dlo a li menm Tout pwoblèm ki genyen an, se la ke l ap pase pou l kapab Ayiti e byen Ayiti vin ravaje tèt kanal la epi baz Bsap la. Kèlkeswa moun nan ki gen bon volonte, ki gen sa k rele, ki renmen peyi w, envesti la, kontinye envesti nan tèt kanal la. Kòmanse, kontinye bay patisipasyon pa nou pou wè si gravy la kapab kontinye. Vwala.
Ok. Mèsi anpil.

Nou menm sou kanal la mesi kom media kap fè yon gwo travay kap fè mond lan viv kap fè mond lan viv tout sa kap pase nan zòn nan e sa merite a touche men malerezman erezman li paka touche e kisa nou vle di de sa nou wè kap pase e kalkil nou fè menm jan tout moun gen de zye nan tèt nou gen de grenn zye nan tèt nou nou wè gen yon bagay kap pase ki vle fèt Men lè nou wè Ivyefèt la nou menm nou fè konsta de li, kote ke nou wè CODEVI ak leta a mete tèt yo ansanm pou yo kraze zòn nan. Lè nou di zòn nan, zòn kanal la. Pa egzanp, si w ap gade anlè a, ou wè kote CODEVI ap pwoteje bò kote l la, se bò kote yo menm yo genyen, yo ranje blòk yo pou enpeche dlo rantre nan CODEVI a. y ap pran tè a, y ap mete tè a sou tè a pou yo fè dlo a pa rantre kote yo a. Men lè n ap gade zòn pa nou an, nou fè plizyè tchèk. Nou tcheke yo, nou di si yo ap fè yon travay serye, se pa tè ap pran pou y ap mete tè a. Se mete grab yo epi fè yon baraj pou dlo a li menm li pa pase. Jodi a nou fè konsta, yo bare bò pa yo avèk tè a toujou. Tout bout anlè a bare bò kote yo gen baraj la, men bò pati pa nou an pou vin sou kanal la, pou vin nan baz bsap la, yo pa fè anyen ladan l. Enben nou voye yon mesaj ba yo klè, kèlkeswa sa k rive moun nan zòn nan, CODEVI responsab avèk tout leta a. Paske m tande se leta a ki bay CODEVI lajan pou yo fè l, enben nou menm, ke baz bsap la gen yon pwoblèm, CODEVI responsab, leta a responsab. Paske sa a se dyaspora ki ban nou. Ok, ou sot di yon bagay la wi, ou di nou pale ansanm avèk yo pou yo ka. Bon travay. Donk eske se moun ki konsene yo nou dwe jwenn? Wi, nou te wè enjenyè a, mwen menm espesyalman m te wè l, m di, nou wè l ap fouye anlè a, li kite anba, si pou l fouye anlè fò l fouye anba tou. Chak jou l ban nou yon pawòl, li di l ap vini, yo pa janm vini vre. Men lè nou konstate, malgre yo fin fè anlè a, yo al travay kay ankò, kote vye a yo pa janm desann anba. Sèke yo gen yon plan byen detèmine pou yo kraze baz la, pou yo kraze moun nan zòn nan, nou menm nou gen yon pinga ba yo tou. Kèlkeswa sa k rive nan zòn nan, ou responsab.

Bon Mackendy nou pale men avan m pran lapwès la Mackendy se zanmi pa m e atis la se nèg pa m, m di l sa m di l kòman fè la Mackendy fè l li di wi pa la mesye yo pa vin fè l sè ke gen yon jounalis ki poze m kesyon la ki di ke se Mackendy k ap mennen se pa Mackendy k ap mennen nèg yo si se Mackendy k t ap mennen yo m kwè ke la a premye kote Mackendy t ap vin ak mesye yo se la paske nou gen enterè la a tèt kanal la se la l ye e si tout fwa. Mesye, m ban nou garanti, si siklòn Melissa ta vini la, nou pa gen kanal ankò non. Nou pa gen baz la ankò non. Mwen kwè se la Mackendy ta vini avè yo, pou Mackendy menm gen kesyon pou ta vini repon la, poukisa mesye yo pa vle vini? Ki enterè yo genyen ki fè jodi an, kanal la siklòn menase yo pa vin fè yon fason avèk la? Mwen menm, e m kwè yo konnen m deja, m fè 12 an ap travay ansanm avèk yo kòm sendikalis, yo konnen kiyès m ye. Yo konnen m pap pran presyon nan men yo, kèlkeswa sa k rive nan zòn nan, yo rèsponsab paske nou wè se kanal la yo vle kraze, se kay besap la yo vle kraze, se moun nan zòn nan yo vle kraze, chaj, kèlkeswa sa k pase a y sou kont a yo.
Mèsi. ajan bizap yo ki rive bay ansanm de zenpak. Gwo salitasyon bay tout moun kap swiv nou la e sa kem ta kapab di moman siklòn nan ke nou mande tout moun mete nou an abri paske siklòn sa dam sa ou tande ki rele Melisa l pa jwe demwazèl sa e nou tande l fè anpil dega nan lòt zòn yo e nou menm nan gran nò a jiska mentnan ke Tout moun menm kant nou wèl pa pase men nou menm ke jiska menen nou rete ap siveye toujou paske jiska menten li la e nou mande tout moun ak de nesans ti moun yo tout pyès nou gen ki enpòtan yo kenbe yo fèm pa lage yo paske an ayiti nou konnen nan ki peyi nap viv pou fè yon pyès an ayiti wafè konbyen tan ou pa janm ka jwenn li. Tout moun mete nou alabri e m kapab pote yon gwo mesaj bay moun sa yo ki ap fè travay sa yo nan espas sa a. E m kapab di nou, kanal la se yonn nan bagay ki bay leton nan peyi an. Si pa egzanp, yo ap fè bout anwo an, nou panse bò kanal la yo t ap panse a li. Gade kòman dlo a dekapite depi se tè ki te la, ranblè l dekapite tout. Kounye a la pou yo tande gon siklòn ki menase pou nèg yo pa menm voye je yo gade pa bò isi se sèl nan pati anlè a nan pati pa yo a yap travay ke nou mande yo prese prese pou yo vin mete men se nap gade wè bòs Gabyon yo bòs Osnel nap gadel avèk ekip li la malgre li tande gen gwo siklòn tout enstitisyon yo fèmen malgre sa li menm li vin mete men lap travay. Se a felisite pou bon Sosthène. E nou mande pou Kodevi prese prese kòm se li menm ki responsab travay la pou l vin fè aparisyon l nan perimèt sa la. Paske wè la depi dlo a soti anwo a la se la l ap soti. L ap anvayi depi se kay. Bon se de silenn anba a la ankò. Wè silenn sa yo? Yon ki soti la. Men kote lal tonbe nan kanal la. Sa se yonn nan bagay ki preske gen mwa nan kanal la. Nèg yo ki di yo responsab komite kanal la. Yo pa janm gen kapab di ou konsa pou yo di konsa pou yo ta retire l. E lap fè gwo efè nan kanal la. Nap mande Mackendy prese prese rele nèg yo. Ki lòt bwa pou vin retire silèn nan ki anndan kanal la. E pi pou vin retire silèn sa yo. Pou lòt nèg yo vin kontinye travay yap fè anwa pou yo vin fè l la. Se sa sa nou tap di. Yon bagay m vle ajoute. E sou kesyon dominiken kap. Vin bay pwoblèm la sou tèritwa ayisyen yo e nap mande leta prese prese vin rezoud pwoblèm nan e si yo pa vin rezoud li ap gon beny de san antre popilasyon an avèk repiblik dominikèn e nou wè se yon gè nèg yo ap chèche. Pou yo menm yo wè kòman yo kapab fon gè ansanm avèk nou. Nou pwè pou yo pou nou mouri tou. E se sak fè nou mande leta avan sa rive pi lwen vin chèche rezoud pwoblèm sa paske chak jou nèg ap goumen pou yo avanse rive jis bò kanal la. E se sak fè wè jodi an gon espas tè a ki la yap goumen pou yo pran tè a kote gen min lò pa nou yo jodi an yo menm yo vle pran tè a yap avanse sou nou timidman. Nou mande leta ayisyen vin pran responsablite y avan gen yon milyon moun 2 milyon moun ki mouri sou zòn kanal la. Avan se paske nou menm ajan bsap nou pa pral kite dominiken yo ap fè nou sa yo vle. Nou voye yon mesaj klè ba yo, leta ayisyen rejwenn leta dominikèn nan pou nou wè, pou nou rezoud pwoblèm sa. Paske nou wè chak lap vin menase nou e gen ka gen beny de san. E avan gen beny de san an, nou avèti leta a, nou voye yon mesaj klè ba yo pou yo vin rezoud pwoblèm sa. Prese prese. Ok. Mèsi.
Vwala se konsa. Sitiyasyon ap dewoule ansanm de chèf osinon ajan nan Besap la ki te fè plizyè entèvansyon san ki te pale konsènan travay ke CODEVI ap fè ki kapab enpakte kanal la nan yon fason ou yon lòt san ki te pale de Ansanm de prevansyon e prekosyon nou dwe pran pandan pasaj siklòn Melissa e sila tou ki te pale e de fason Dominiken yo ap avanse bòn osinon pozisyon ke yo te gen sou nou ke sa kapab koze gwo gwo enpak pou moun kap viv nan popilasyon sa se konsa sitiyasyon ap dewoule nou prezan pou n fè w viv. An imaj evolisyon sitiyasyon an, n ap raple w toujou like, toujou kòmante ak abòne pou plis videyo, pou plis kontni sou chanèl sa. Se te San Pran Souf Enfo ak François an mòd jounalistik.